Yon salitasyon spesyal pou tout manm laprès ki prezan pou kouvri evènman maten an.

5, 6, 7 fevriye 2024 pou kapote pouvwa sanginè, pouvwa manfouben, pouvwa ensousyan Ariel Henry ap dirije a. Pèp ayisyen an bouke ak pye gouvènman sa a. ki pa fin pa sispann toufe l. Pèp ayisyen an pa kapab ankò. Nan sèl ane 2023 a gen plis ke 5 mil moun ki mouri. Se deja plis moun pase gè Ikrèn ak Larisi. Nan sèl ane 2023 a genyen 300 mil moun. ki deplase, ki kite kay yo, ki pa gen kote pou yo dòmi, ti fi ak fanm y ap vyole, klas mwayèn lan ki fin depafini. Pèp ayisyen an pa kapab ankò. Nan sans sa a, pati politik ede. ak plizyè lòt òganizasyon patenè, deside, nan depatman Sid peyi a, lanse mobilizasyon 5, 6, 7 fevriye 2024, nan depatman Sant, nan depatman Nip, nan depatman Nòdwès, nan depatman Nòdès, elatriye. Lendi 5 fevriye k ap vini la, a 11 zè nan maten, pati politik ede envite pèp ayisyen an nan yon gwo mobilizasyon devan Primati sou boudon Kafou Miso pou n al di Mesye Ariel, Tan w fini. Pou n al di pouvwa sanginè a, Nou pa kapab ankò. Pou n al di yo 7 fevriye pa gen wout pa bwa. Se mesaj sa a, pèp ayisyen an pral lanse 5 fevriye a 11 zè nan maten devan Primati. Nou envite tout moun. Mobilizasyon an pap kanpe paske fòk Ariel Henry tande rezon. Fòk pouvwa sa a enkonpetan, ensousyan, pouvwa sanginè sa a, pouvwa manfouben sa a, pouvwa ki abandone pèp ayisyen an, fò l tande rezon. E n ap tou di laprès, pèp ayisyen an, nou pap pran nan distraksyon. Tantativ pou enstrimantalize jistis la kont opozisyon politik la Tantativ pou enstrimantalize lajistis la kont opozan fawouch a rejim bout di, rejim sanginè ke apranti diktatè Ariel Henry ap dirije a p ap pase. fokis la pap soti sou yo pou l vin sou opozisyon an. Donk n ap mande pèp ayisyen an pou nou pa pran nan distraksyon. Paske se mobilizasyon manch long pou kapote pouvwa Ariel Henry a. Pa gen wout pa bwa 7 fevriye. Donk nou mande tout moun pou akonpanye nou, akonpanye tout òganizasyon yo pou nou bay yon repons fèm apati de 5 fevriye k ap vini la a 11 zè nan maten devan Primati Repiblik la. Mèsi anpil. Men nan depatman Lwès genyen yon gwo mobilizasyon k ap fèt devan Primati. 5 fevriye, le 6, ap gen gwo manifestasyon nan Okay ak Senlwi di Sid. Ap gen gwo manifestasyon nan Pòdepè. Ap gen gwo manifestasyon nan depatman Nip, patikilyèman nan Miragwàn. Donk, manifestasyon e mobilizasyon yo, yo lanse pou kapote pouvwa rejim bout di sa. Bon, ekoute, sa yo se distraksyon. Mwen menm, mwen pa p antre nan distraksyon. Paske nou alavèy 7 fevriye, Ariel Henry konnen li dwe kite pouvwa a, donk l ap enstrimantalize lajistis. Li fè komisè gouvènman Ti Boule, ki se rantre pa l nan lajistis la, li menm ki nome l, pou l fè distraksyon avèk moun ki opoze avè l. Moun kap mandel poul ale. Donk m pa vle retire fokis la sou Ariel Henry sou pouvwa sanginè sa pou m metel sou lòt moun. Se pa moman an. Moman an se arive kapote rejim bout di sa 7 fevriye kouwè yo te siyenl yo menm, yo te pibliyel nan le moniteur, yo te di se la fin de la période intérimaire. Silvouplè, Jwa Senjelèn pou Alèkti, ki pèspektiv Oka ou, Premye Minis Ariel Henry ta deside demisyone 7 fevriye nou ka. Kouwè nou kapab konstate, pati politik ede nan kowalisyon avèk plizyè lòt pati politik, genyen yon platfòm rezistans demokratik rèd ki fèk kreye avèk anpil lòt pati politik. gen Fwon Ini, gen Kowalisyon, gen Kolektif 30 Janvye elatriye. Donk n ap chita ansanm pou n defini oryantasyon e pou n defini oryantasyon nouvèl gouvènans lan. Donk pèspektiv la se fòs politik yo ak fòs sosyal yo ki ap defini l ansanm. Donk fòs sa yo, yo an pèmanans yo chita pou yo kapab defini pèspektiv sa a. Paske demach se pa retire pye w banm met pa m, men se genyen yon gouvènans ase enkliziv e ki gen pou l gen yon fèy de wout klè, se òganize eleksyon, bay pèp la posiblite pou l chwazi ki moun ki pou dirije l. Donk se sa ki pèspektiv la. 7 fevriye a se demen wi PM, èske tout sa w di la yo n ap gentan rann li piblik avan 7 la? Bon sa m kapab di w se ke 7 fevriye.